Koman nou ye? Welcome to entènèt sove vim Dary Trazilino Jodi a ou sou entènèt la menm jan avèk tout moun ou tande tout moun ap pale se fè lajan sou entènèt e monte shop online shopify facebook market place facebook ad e amazon men ou pa konnen koman sistèm sa yo fonksyone men tou ou pè Ou pè paske ou pa ta renmen al depanse lajan nan yon bagay ke ki pap sèvi w anyen. Se erè sa anpil moun fè. Gen moun ki rete tann, yo te rete tann, yo rete tann, yo di map antre, map antre men yo pa janm antre paske yo pè. Oubyen gen lòt moun tou ki al fè eksperyans lan men apre yo fin fè eksperyans lan yo pa yo pa rekòlte anyen so jodi a nou diw se pa sistèm ou bezwen kouri al monte ou pa bezwen kouri al monte yon shop sou shopify ou pa bezwen kouri al monte yon shop sou amazon premye bagay wap gen pou fè se training se menm jan avèk nenpòt travay ou pral fè kounye a la menm avan Yo mete w nan travay lan. Pou w kòmanse travay, yo kenbe men w, yo ba w trening avan jiskaske ou ka ale pou kont ou. E menn se erè sa a mwen wè anpil moun fè. Instead of pran trening pou yo ka manage sistèm nan, pou yo konprann kòman sistèm nan fonksyone, pou yo menm tou yo ka fonksyone nan sistèm nan, pou yo fè lajan oubyen pou yo vann pwodui oubyen vann sèvis yo, yo kouri al achte yon sistèm jis paske yo te tande yon moun di, wèl m fè yon milyon dola nan sistèm sa a. Non. Guys premye bagay nap bezwen se training so en platform entènèt sove vim nou la pou nou ba ou training sou sistèm yo whether se nan tax whether se nan digital marketing menm si w ta renmen vin yon business consultant jodi an nou gen tout kou sa yo ki deja pre recorde sou platform entènèt sove vim yon fason ou ka pran training e na fè continuing education ansanm avè w continuing education nan kisa l ye se lè nou gwoupe tèt nou tankou chak mwa nou gen yon group session oubyen yon coaching session ansanm avèk tout moun ki pran yon fòmasyon swa nan tax, swa nan digital marketing, swa nan business fòmasyon kote nou gwoupe tout moun sa yo ansanm nou fè yon live training session ansanm avèw. Live training session sa a wap gen chans pou poze kesyon. Si w gen kesyon, gen wap tande lòt moun tou ki gen kesyon n ap reponn tout kesyon w e n ap ede w bati pwòp sistèm pa w yon fason pou w ka kòmanse vann pwodui online oubyen vann sèvis online. Nenpòt ide ou gen jodi an ou ka turn li into a digital product oubyen yon digital service. So, si w gen yon skill jodi a n ap di w pa chita sou li paske gen yon mache pou ou, gen yon market ki deja ap tann ou. Nou menm nou gen sistèm. Nou ka pèmèt ou aprann sistèm nan e mete skill sa a oubyen pwodui sa w genyen an nan yon sistèm kote w ka vann li avèk lòt moun. Jodi a gen moun k ap chèche w deja. Gen moun k ap chèche sèvis ou. Men you just not in the right place oubyen tou w pa konn kisa pou w fè pou to be in the right place. So, nou menm nan Entènèt Sove Vim, n ap ba ou platfòm kote w ka ekspoze pwodui w, kote w ka ekspoze sèvis ou avèk kominote an yon fason Ou ka kontinye grandi biznis ou sou entènèt. Entènèt la vrèman fasil, men se konnen pou konnen. Men pou konnen, fòk gon moun ki montre w. Paske nan tout sistèm, si se pa ou ki te kreye l, se jwenn ou jwenn li la, fòk ou gon moun ki kenbe men w ki di w fè sa, fè sa, fè sa e se konsa ou pral jwenn rezilta. Klike sou lyen ki anba videyo sa pou nou ka rejiste oubyen antre an kontak avè m pou m ka ede nou bati pwòp sistèm pa nou.